Djabèz imigrasyon, Prezidan Donald Trump anonse yon nouvo direktè nan tèt ice, Ajans Federal pou Imigrasyon ak Dwàn, non li se Lance Schwarer kap gen pou l pase devan Sena a. Sekretè DHS, Depatman Sekirite Enteryè la, McWay Mullen mande moun ki gen tps, Stati Pwoteksyon Tanporè, pou yo chèche ajiste stati yo oswa kite peyi a E administrasyon an ap ofri avyon gratis avèk yon sòm lajan ki depase 2 mil dola. Epi presyon an ap kontinye ap fèt sou pwojè lwa sou tps la nan Sena a anvan l tounen yon lwa pou ki al jwenn Prezidan Donald Trump. Medam Mesye salut! Mwen se Jacquelin Belizaire, yon plezi yon lòt fwa ankò pou nou ansanm pou nou kapab wè gran pwen k ap domine aktyalite a nan kesyon Imigrasyon. E nou swete nou tout byenveni kèlkeswa kote nou ye nan peyi Dayiti oubyen aletranje. Yon lòt fwa ankò nou pral pale imigrasyon sou platfòm Djabèz Medya, kominikasyon avèk tout lòt platfòm afilye yo. Wi, Prezidan Donald Trump anonse nominasyon Lange Schweier kòm pwochen direktè ajans imigrasyon ak dwàn, ice. si misye konfime paske l dwe al jwenn konfimasyon nan sena, enben si l konfime nan sena l ap tounen premye direktè ice ki konfime depi plizyè lane. Nominasyon sa li enskri nan kad strateji ke de ranfòseman ke y ap fè nan aplikasyon lalwa sou imigrasyon ke Nou konnen ke administrasyon Donald Trump lan, li menm li adopte. Nou konnen ke gen yon pakèt chanjman, gen yon pakèt politik ke li mete sou pye nan kesyon imigrasyon e l ap deplase pyon tanzantan. E pyon sa a, chwa sa a, enben li fè pati de strateji menm ke administrasyon Donald Trump lan pran pou l kapab regle koze imigrasyon. Fò n di ke Schweier se yon ansyen polisye nan Oklahoma. Trump deklare Samdi ki sot pase la sou platfòm Truth Social li ke Schweier se yon ansyen manb lame amerikèn, US. Marine, e misye di ke se yon patriyòt ki gen yon gwo eksperyans sou teren. Sa se Prezidan Donald Trump ki fè chwa a e ki ap pale nòmalman de byen de mesye sa ke l chwazi, yon ki se yon ansyen polisye Oklahoma. Li dekri chwa sa a tankou yon lidè ki bay prèv li deja e ki gen plizyè dizèn lane deksperyans. Se Prezidan Donald Trump ki toujou ap kontinye bay jarèt ak desizyon sa a ke li pran an. Nominasyon sa a rive apre ke ansyen direktè ice la, li menm ki te yon direktè pwovizwa li te ye, n ap pale de Todd Lyons, ki li menm te bay demisyon l Nou sonje sa nan fen mwa me a, si ou menm wap swiv dyabèz imigrasyon. Sekretè deta sekirite enteryè la, Mark Wayne Mullen, ki soti nan Oklahoma tou menm jan avèk mesye sa a, nap pale nap pale de Schwar, enben enben mesye Mark Wayne Mullen ki se sekretè DHS, enben misye di ke li bay anpil bravo pou pou misye. Fò n di ke Marlène li menm se on ansyen kongrèsmann pou eta a, pou toujou eta Oklahoma, enben ki li menm misye ap fè, misye ap òganize DHS la. Apre Kristi Nonm fin ale, misye ap eseye fè kèk ajisteman, ajisteman sa yo toujou nan liy imigrasyon administrasyon Donald Trump lan. Misye Marlène dekri dekri Schweier kòm yon bon zanmi, li salye e aplodi chwa sa ke Prezidan Donald Trump fè a. Donk nou imajine nou, Mark Mullen se bon zanmi Donald Trump, epi misye tou Schweier se bon zanmi Mark Mullen e se yon bon zanmi Prezidan Donald Trump, sa vle di ke, enben, moun sa yo pral byen kolabore ansanm. Donk, se chwa sa ki fèt e nou konnen ke selon pwosedi la, enben chwa sa gen pou l al pase devan Sena a e an jeneral yo toujou di menm mo a, yo pral griye misye nan Sena a pou yo konnen èske y ap konfye l pòs sa paske ay se yon gwo pòs paske ou tande pale anpil de li e l gen anpil lajan tou nan bidjè l. Donk sa vle di se toujou yon moun de konfyans trè natirèlman ke prezidan an ap mete e nou konnen ke ostilite tou genyen ki genyen tou nan sèten manb nan sena a. Bon si se te nan chanm depite a bagay la t ap gate nèt men nan chanm sena a tou nou konnen ke enben mesye demokrat yo pa jwe yo tèlman gen bagay ke yo repwoche Ice e n ap wè tou anpil pwoblèm ki genyen ant lamezonblanch avèk e demokrat nan kongrè a enben se pou operasyon ke ice ap mennen ke demokrat yo gen anpil rezèv se si ke enben mesye Schweier pral gen poul enben reponn ak anpil anpil kesyon lè lap gen poul parèt nan sena men nap note ke chwa fèt prezidan prezidan fè chwa E sekretè DHS la li menm tou li dakò avèk chwal bat bravo pou li, donk konnya rete sena pou ki pa kapab konfime nominasyon an. Ou toujou sou Djabèz Medya Kominikasyon, wap swiv Djabèz Imigrasyon, lòt pwen desizyon kou siprèm nan, enben desizyon ke l pran la a, dènyèman la a, avèk 6 vwa pou, 3 kont, enben, desizyon sa a, ki gen rapò avèk tps, enben, sa, li pwovoke anpil reyaksyon nan plizyè sektè Ozetazini. Yon desizyon ki bay Prezidan Donald Trump ak DHS sa n ta rele baryè lib pou yo fè sa yo vle nan zafè tps. Koupe rache, pa genyen ankenn moun ki kapab di yon bagay. Sa vle di tribinal enferyè yo p ap kapab remete an kesyon ankò lè Prezidan Donald Trump oubyen DHS pran yon kesyon sou kesyon tps. Sekretè DHS la, n ap pale de Markwayne Mullin, deklare moun ki gen tps, Stati Pwoteksyon Tanporè, yo ta dwe debouye yo pou yo jwenn rezidans oubyen tou lòt fòmalite, oubyen pou yo kite peyi a san bri san kont. Sa se Mesye Mullin k ap eksplike ke moun ki gen tps apre desizyon ke Kou Siprèm nan pran la, enben se kite peyi a san bri san kont oubyen ranje kò w pou kapab regilarize, ajiste stati w oubyen jwenn rezidans ou. Ansyen Senatè Mullen, ki kounye a Sekretè DHS, fè deklarasyon sa yo nan emisyon ke yo rele State of the Union sou chèn televizyon amerikèn cnn apre desizyon sa ki ekspoze 350 mil Ayisyen e 6 mil Siryen yo ekspoze yo a ekspilsyon oubyen depòtasyon pou yo retounen nan peyi yo Nou konnen tou lè 2 peyi yo. Se tèt chaje, e se depatman deta ki dil menm. Depatman deta pale de Ayiti kòm yon kote ke pou moun pa ale, gang ap simen laterè, anpil vyolans, lamizè, pou kriz e imanitè, tout kriz. E pi nan Siri menm yo di ou pa gon kote nan Siri pou pa jwenn vyolans. Donk se moun sa yo kounye a ki ekspoze ak tout koze sa yo, 350 mil Ayisyen avèk 6000 siren. Mesye Mollen di, m ap repete deklarasyon li, m ap tradui l di mwen, Se oubyen ou ranpli fòmalite pou kapab jwenn yon stati pèmanan, oubyen n ap ede w retounen nan peyi w. M ap repete sa mesye Mollen di. Li di ke oubyen, l ap pale avèk moun ki gen tps, li di oubyen ou eseye ranpli fòmalite pou ka jwenn yon stati pèmanan oubyen n ap ede w retounen nan peyi w. Li kontinye pou l di, N ap ofri w yon biyè davyon, yon tikè, e n ap ofri w tou anviwon 2100 dola. M swete anviwon, se plis pase m te di, plis ke 2000 dola. Li di, yap ofri yon biyè davyon, donk avyon gratis, epi yap ofri w yon sòm dajan ki anviwon 2100 dola pou ede w, sa se pawòl Mesye Mullen map repete, li di pou ede w re-enstale w nan peyi w, sa vle di sou plas. Men stati pwoteksyon tanporè a, tankou non l di l, Selon tribinal yo e se pa yon stati pèmanan. Tanporè se tanporè selon Mesye Mollen e selon tou anpil lòt e repibliken k ap opine sou kesyon. Gen plizyè ekspè ki fè konprann ke desizyon sa a pou pa renouvle tps la ap gen gwo enpak sou ekonomi amerikèm nan. sistèm lasante a kapab nan gwo kouri. Daprè plizyè ekspè toujou nan domèn lasante, li di yonn nan premye kote desizyon sa ap afekte se mezon retrèt yo, kote yo bay ti granmoun swen, sa yo rele nursing home yo, nan lopital ak nan ajans k ap bay swen lakay moun. e Ayisyen yo trè e ap patisipe anpil nan koze sa. Defansè sektè sa avèti ke pèt travayè Ayisyen yo ki se yon gwo poto mitan nan fòs travay k ap bay swen depi plizyè lane sitou nan eta Florid, nan eta Massachusetts ak nan eta New York N ap konprann ke nan moun ki gen tps, ou jwenn plis dabò nan eta Florid, an dezyèm se Nouyòk, twazyèm se Masachousèt, enben yo kapab kraze sistèm swen sante a pou pou malad yo kòmsi malad yo ap pral gen difikilte. Gen Kathy Smith Sloan ki se direktè jeneral Leading Edge, yon asosyasyon ki reprezante òganizasyon ki pa la pou fè pwofi e k ap bay granmoun swen, enben li te bay yon avètisman klè apre desizyon ke Kou Siprèm nan pran. Li di desizyon Kou Siprèm nan pran pou l fini ak tps pou moun peyi. Fò n di, lè l di desizyon an, li pa pran desizyon sou tps la. Li pran yon desizyon paske Lakou Siprèm se entèpretasyon l fè. Le Ekzekitif ekzekite, le Lejislatif li lejifere, li ekri, epi Kou Siprèm nan, li menm, li entèprete. Donk, li di desizyon Kou Siprèm nan pran pou l bay entèpretasyon sa a. Donk, li di desizyon Kou Siprèm nan pran pou l fini ak tps pou moun peyi Dayiti ak Siri, mete granmoun yo, donk moun aje yo, ak moun k ap ba yo swen yo nan yon pozisyon ki trè trè difisil. Sant sa yo pral oblije pran desizyon ki di anpil tankou sispann aksepte nouvo granmoun nan nursing home yo, fèmen plizyè seksyon oubyen refize bay moun swen lakay yo menm. Se nan sitiyasyon sa ke yo kapab rive. Pwen enpòtan sou enpak la, sou enpak nan sektè sante a se Kou sa li tonbe nan yon moman kote ke, lè n di kou sa, desizyon ke Kou Siprèm nan pran, enben li tonbe nan yon moman kote popilasyon amerikèn nan, yo di ke l ap vyeyi rapid. Sa ki fè ke gen plis bezwen jounen jodi a pou èd medikal lakay ak enfimyè yo. Rediksyon nan sèvis yo, sant sante yo ki vin gen twòp mal, plas vid, pou travayè yo, enben l kapab obli, li kapab blije sispann pran nouvo pasyan, donk sispann resevwa nouvo granmoun oswa fèmen plizyè chanm paske lalwa mande yon kantite travayè fiks pou yon kantite de pasyon pou yon kantite de pasyan pou kantite de li oubyen kantite moun. Fatig ak strès pou rès travayè yo, enben se sa k pral rive paske travayè ki rete yo, yo menm pral oblije fè travay doub, Donk yo pral fè dòbo, sa nou di an anglè, yo pral fè ekstra chif. Sa vle di yo te konn travay 8 èdtan, yo oblije travay plis toujou. Donk sa vin fè strès pou yon sektè ki te deja gen yon mank moun depi plizyè lane. Sektè sante a, tout spesyalis yo dakò ke gen yon pwoblèm de pèsonèl ladan l. Men kounye a, ou gen 350 mil moun, enben, pa yo menm sèlman, gen lòt tou, men nou mete plis aksan sou Ayisyen yo, e ben ou pral pèdi nan moun sa yo. Ou te deja gen pwoblèm swen, pwoblèm pèsonèl, men kounye a, bagay la pral pi rèd. Sa se, se, se spesyalis yo k ap, se pa moun konsa konsa k ap voye monte non. Se de spesyalis k ap pale. Se menm pa de militan, e, moun k ap defann dwa moun, men se de moun ki nan sektè sante a, e k ap defann sektè sante a, e k ap eksplike tou. Ki jan desizyon sa kapab gen gwo enpak negatif sou sektè sa. Donk, yo pale tou yon lòt sektè ankò ki kapab gen pwoblèm, se sektè otèl la, ospitalite a ki li menm anba presyon. Paske gen anpil Ayisyen, ou jwenn yo nan agrikilti, ou jwenn yo nan edikasyon, e ou jwenn yo nan otèl. Daprè kèk ekspè nan domèn ospitalite, lotèl avèk rizòt, sa vle di kote ou wè kote moun yo, la yon labadi pa egzanp, ou konprann? e enben gen gwo rizòt moun yo al lè vakans oubyen moun ki retrete yo yo menm yo ale al pase ti tan yo enben pral gen pwoblèm paske y ap gen pwoblèm pèsonèl. Donk yo di, ekspè yo di nan domèn ospè nan domèn ekspè nan domèn ospitalite, otèl rizòt ak restoran nan gwo vil yo ak nan zòn touristik yo enben konte anpil sou moun ki gen tps yo pou ranpli pozisyon esansyèl tankou moun k ap fè netwayaj, k ap fè menaj, e sèvis moun k ap fè, k ap ki nan kwizin, e moun k ap fè lòt bagay ankò pou prepare manje a pou al jwenn moun yo, pou delivri tout bagay sa yo. Daprè yo, tps te pèmèt moun sa yo travay legalman, e anpil nan yo gen plis pase 10 lane nan konpayi ke yo ye a, e lè w pase 10 lane nan yon konpayi gen anpil moun ki vin gen pozisyon ki elve, pozisyon nan administrasyon, pozisyon de lidèchip, gen ki vin sipèvizè, gen moun ki chèf netwayaj, gen moun ki vin manadjè nan kwizin. Donk ou imajine w lè w pèdi moun sa yo ki genyen abitid la, ki gen trèt siw la ki abitye fè bagay sa enben konnya si w vin pran yon lòt moun ou pral fè oryantasyon pou li men tou sa se yon pwoblèm sendika ak gwoup yo fè konnen si yo pèdi travayè sa yo jis anvan sezon vakans ete a enben aktivite yo pral bloke nèt nèt nèt. Sa vle di, se yon bagay ki trè konplike kesyon paske se byen ke yo yo mete lalwa, peyi a gen dwa mete lwa imigrasyon an aplikasyon men gen retonbe a tou. Paske desizyon pou pa renouvle tps a sa l fè, li fè ke yon moun ki legal ou vin fè li ilegal. e avèk tout konsekans ke sa genyen. Men fò n di tou ke gen anpil fwa ke nou di ke desizyon Kou Siprèm pran an, se pa yon desizyon ki kòmsikidi pa tps pa egziste ankò ditou. Non se pa sa. Fò nou klè sou sa. Se gouvènman an ki te fè yon demand, sa yo rele yon demand dijans e yo te menm vini avèk nan naratif yo, nan pledwaye yo, nan agimantè yo ke Desizyon ke kou siprèm te pran pou Venezuela, enben fò yo prann pou Ayiti paske se la menm choz. Donk desizyon durjans la, sal fè li di ke Prezidan Donald Trump oubyen DHS oubyen la Mezon Blanch, lè yo pran yon desizyon sou kesyon tps konnya pa gen tribinal enferyè ki ka manyen l. Sa vle di yo gen feu vert, yo gen baryè lib pou yo kapab yo menm koupe rache nan kesyon tps. Men, tps la tou, pandan se tan li nan, li nan sena a. Li toujou an sispan nan sena a. Se sa k fè pa egzanp 17 jen ki sot pase la a, gen senatè Edward Markey avèk Lisa Blunt Rochester, avèk soutyen tou chèf minorite demokrat nan sena nap pale de Chuck Schumer avèk lòt senatè ankò enben yo te prezante pwojè lwa ki destine pou yo kenbe tps pou ayisyen yo e yo te pale nan pwojè lwa ki pase devan chanm depite a enben de 3 zan pou yo pwolonjel pou yon 3 zan pou ayisyen yo. Pwopozisyon sa ta pèmèt ke moun ki benefisyè de tps la konsève otorizasyon travay yo, yap toujou gen lisans yo e yo menm yo p ap ekspoze ak ekspilsyon oubyen depòtasyon. Donk se sa ki aktyèlman nan Sena. Men fò n di tou, fò nou di bagay la jan l ye, it is what it is, sa vle di bagay la jan l ye, m ta renmen fè nou plezi men jan l ye a, fò nou di l jan l ye a. Nouvèl la ka bon, Nouvèl la ka pa bon, men nap diw laverite, se te slogan Lavwadlamerik. The The news can be good, the news can be bad, but I will tell you the truth. Se sa, e se sa nap eseye fè tou. Fòn di ke se yon vòt ki konplike. Se yon vòt ki konplike paske ou bezwen yon bipatizanri, se yon mo map, dakò mo a, yon bipatizanri pou kapab jwenn vòt la anfavè tps paske repibliken yo kontwole majorite a nan sena a. E yo menm nou konnen repibliken yo, enben yo menm yo kesyon yo pa mache kole avèk kesyon tps pou ayisyen oubyen pou nenpòt lòt kote. E ou pa nan chanm depite pou gon Marc Lawler ki li menm malgre l repibliken men l toujou soutni Ayisyen yo. Donk sa vle di ke sitiyasyon an konplike pou vòt la pase. E sa k ret la menm si vòt la pase nan sena a pou l vin tounen lwa li pral gen pou l tonbe sou biwo prezidan Donald Trump ki li menm genyen la prewogativ pou l kapab deside sou nenpòt ki bagay ki gen avèk tps. Donk sa vle di ke sa toujou rete nan sena a men li trè konplike. Men nou konnen tou isi ozetazini gen presyon ki fèt nan politik. Presyon fèt. Gen sa yo rele lòbi, gen sa yo rele presyon, nou nan ane elektoral, gen anpil koze ki ka pale. Sela vle di ke tout ne pa pèdi lè Kou Siprèm fin pran desizyon nan. Ann gade konfigirasyon Sena a anvan vòt sa ki ta dwe pran trè pwochènman paske apre de, apre Kou Siprèm nan fin pran desizyon an la gen mache prese tout kote. Dabò fò n di ke prezidan Sena a se yon fonksyon konstitisyonèl, nòmalman sè le vis prezidan dèzetazini ki jou le wol de prezidan Sena a. E prezidan sena lè yo reyini li pa prezidan e asanble nasyonal la. Se le speaker of the house ki se aktyèlman Mike Johnson yon repibliken se li ki jwe wòl prezidan asanble nasyonal la. Donk nan ka sa a, nan Sena a, se le Vis Prezidan ki jou le wòl ki fè ofis de Prezidan Sena a. Misye rele JD Vance. Se le Vis Prezidan dè Etazini. Repibliken. Sa wòl li li menm, li prezide anpil seyans enpòtan nan Sena a. E li menm li gen dwa vote sèlman pou depataje lè gon egalite. Dènyèman la te gon vòt ki te trè difisil nan sena, finalman se li ki te vote pou depataje pou depataje moun yo pou e vòt la ta jwenn repibliken an. Gen sa yo rele tou nan sena a prezidan pro tempore nan sena a, li menm li dirije souvan des seyans lè ke vis prezidan pa la paske pa bliye ke vis prezidan gen anpil fwa ke yo voye li a letranje pa egzanp nou wè gen anpil negosyasyon traktasyon k tap gen nan mwayen oryan sou kesyon gè ant etazini e avèk izrayèl kont iran enben anpil fwa nan rejyon mwayen oryan nou wè ke vis prezidan an ale gen de fwa l akonpaye tou avèk mike ak widgòf Witkoff e avèk tou Marco Rubio ki se Sekretè Deta a. Donk lè konsa, se le prezidan pro tempore ki li menm dirije seyans sa. E moun sa ankò, se yon repibliken, se mesye Chuck Grassley ki se senatè repibliken li menm, li se moun Iowa. Iowa, a ne pa konfonn avèk Ohio, m konn konfonn yo, Iowa. Msye okipe pòs sa a depi 3 janvye 2025. Epi gon lòt kesyon ankò, sè ke e gon gen chèf majorite a, paske sa k ap parèt nan nan ajennda yo an jeneral, kiyès ki deside yo? An jeneral se komisyon ki konpetant yo avèk dirijan majorite avèk minorite. Chuck Schumer se lidè minorite a, epi genyen lidè majorite a ki li menm se yon repibliken an palan de John Thune oubyen Turn ou Thune ki li menm jwe wòl nan kle nan ajenda lejislatif la. Sa vle di nòmalman se misye ki ta dwe konvoke sena pou vin deside sou pwen sa ki gen rapò avèk tps pou ayisyen yo. Nou konnen ke l soti depi nan chanm depite a avèk Ayanna Pressley. Li te bezwen jwenn yon kantite de siyati, li jwenn li. Apre sa li jwenn vòt pwosediral la pou l ale nan chanm depite a an plenyè e l pase an plenyè kounye a li nan sena e se mesye John Thune ki se lidè majorite nan sena ki se yon repibliken se li kle a pratikman nan men l. Donk tou nè pa pèdi men la sitiyasyon è kanmenm difisil. Men sa rive tou nan istwa lè nan istwa kominote ayisyèn nan, nan istwa imigrasyon Ozetazini, bagay yo konn konplike men dèfwa yo soti avèk dè don denouman ki konn fache men ki konn e rejwisan tou. Donk se tann pou tann, fò n gen kouraj pou n tann. Enben, anvan n ale, n ap raple w pwen ke n te devlope pou ou, dabò gen Prezidan Donald Trump ki anonse yon nouvo direktè nan tèt ice, Ajans Federal pou Imigrasyon ak Dwàn, non li se Lance Schwaarer k ap gen pou l pase devan Sena a ki li menm ap genyen oubyen pou li konfime l oubyen pou l rejte l tou. Donk, l ap tann toujou. L apral, l apral ranplase Todd Lyons ki li menm te la pwovizwaman. Gen sekretè DHS la, ansyen senatè McWayne Mullen, enben misye mande pou moun ki gen tps, Stati Pwoteksyon Tanporè, pou yo chache ajiste stati yo oswa kite peyi a, l ap ofri avyon gratis e l ap ofri yon sòm dajan ki depase 2 mil dola, yo pale de 2 mil 100 dola. Epi presyon ap kontinye fèt sou pwojè lwa tps nan sena a ki vle pou yo pwolonje tps la pou 3 zan ankò pou ayisyen yo, enben son pwojè lwa l ye, enben fò l pase nan sena a pou l kapab tounen lwa e pou l al jwenn prezidan

e responsab ofisyèl nan pati repibliken ki deja di ke prezidan an ap veto lwa sa a depi l pase depi l jwenn Johnny sou biwo l, men nou konnen ke politik ou gen dwa di yon bagay jodi, demen l chanje paske gen yon kesyon de kontèks. Pa bliye nou nan yon kontèks elektoral. An novanm pral gen eleksyon mi manda E anje yo vrèman enpòtan, anje yo vital paske lè w gen majorite nan sena, lè w gen majorite nan chanm depite a, se yon bagay tèt chaje, sa pèmèt ke w pase avèk bokou de choz, sa menm pèmèt ke gen de fwa w pèdi, ou ka pèdi pouvwa w menm. Donk, sa vle di ke ni demokrat, ni repibliken, de prensipal pati nan peyi a, enben yo pran eleksyon mi-manda yo, mid-term elections, yo pran yo trè oserye. Se sa k fè ke chak pyon yon moun ap deplase, l ap kontwole sa ke li ap fè, notamman ou wè tout sa k ap fèt la yo, enben yo gen aspè elektoral ladan l. Lè w wè ke yon gwo senatè, yon gwo depite fè deklarasyon, enben l gen koze l ke l ap regle. E, donk, nou nan ane elektoral, pa gen jwèt nan sa. Mezanmi, se la nou mete fen nan prezantasyon jodi a. Mèsi anpil pou atansyon, mèsi pou fidelite w. Kenbe la, pa lage, nou vle remèsye 2 direktè teknik nou yo, Guercely Sardou Singer, epi nou remèsye tou Mesye Fred Caïmit Le Docteur. Mwen se Jacquelin Belizaire pou Kominote Chanje Lavi a. Epi yon dènye mo anvan m ale, gen moun k ap mande m kote Valerio, kote Valerio? Pa fatige nou, Valerio la, l ap retounen, l ap retounen trè byento. Li la li pa gen li pa gen pwoblèm gen ti ajisteman kap fèt donk men Valerio la pou moun kap mande pou Valerio Saint Louis dakò mèsi anpil dèske nou panse a li nou menm tou nou toujou panse a ou kenbe la pa lage.